Alo alo salut a tous bonjou tout moun byenvini sou chanèl mwen an mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone e pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive ti kloch notifikasyon pou nou pa rate ankenn videyo ke mwen gen pou mwen poste.

Ki mande mwen kèk konsèy paske yo ta renmen vini sou rezo sosyo yo e ki mande m kijan pou yo lanse yo. Donk, nou tout la ki gen pwojè pou nou kapab vini sou rezo sosyo yo, premye bagay pou n konnen fòk nou renmen rezo sosyo yo. Si nou pa renmen rezo sosyo yo, nou di ok, n ap lanse yon chèn YouTube. Nap lanse yon kont Instagram, nap lanse yon kont TikTok jis pou nou fè lajan san ke nou pa renmen sa ke nou pral fè a, se ke nap fèl men nap rive yon kote nap kanpe nan wout. Paske lè nou fenk parèt sou rezo sosyo yo, nou pap tou parèt avèk popilarite nou, nou pap tou parèt avèk kantite de moun ki pou ta sipoze gade nou. Paske bagay yo se vrèman etap pa etap pou nou chèche strateji ki pou kapab atire moun gade nou, fòk nou vini avèk orijinalite pa nou. Youn nan bagay ankò ki pi enpòtan, lè nou pral lanse nou sou rezo sosyo fòk nou konnen kisa ke nou pral fè. Pa, kòman m ta di sa, pa ale pa si pa la, pran tout pwen yo nèt, Just konsantre nou sou yon bagay, epi apre sa nou ka eseye melanje yo, ok? Men, o depa, bat pou nou gen yon bagay kote ke lè yon moun pral gade nou pou l di ok, l ap jwenn tèl bagay. Mwen menm, nan videyo mwen yo, mwen konsantre mwen sou motivasyon, mwen renmen bay konsèy, byen ke e pa tout videyo ke mwen poste ke mwen bay konsèy ladan l, men mwen fè le minimòm pou mwen kenbe fil pa m nan, ok? Mwen pa fè Tout video. Epi tou fok nou mete ti animasyon tou. Mwen menm sonje lè mwen te fenk komanse mwen te yon jan telman kòm ta di sa konsantre konsantre jan mwen te konn selman bay konsèy konsèy konsèy men se kòm se pa selman konsèy ke mwen konn bay dan la vrè vi tou mwen konn relax mwen mwen renmen danse menm si m pa konn danse wap wè mwen fè yon kont tiktok e ke mwen danse sou li eseye pran egzanp sou moun ki te la avan nou yo e pa pè poze yo kestyon tou byen ke m konnen tout moun pa a san pousan disponib. sou rezo sosyo yo sitou kòmsi lè w gen yon kantite de moun k ap swiv ou, ou toujou jwenn anpil moun k ap ekri w. Dèfwa ou konn pa gen tan pou reponn tout moun sa yo vrèman, sitou si se ou menm k ap jere tout kont ou yo. Donk li an pe trè difisil. Fòk nou kapab kenbe tèt nou an plas lè nou pral jwenn kòmantè negatif yo. Lè nou pral jwenn moun ki pral dekouraje n, ki pral mande nou kisa ke n ap fè la a, poukisa nou pa fè yon lòt bagay. Sa n ap fè a la a, ki sa l ap itil nou? Fòk nou kapab pa kite sa yo atenn nou. Paske, menm jan n ap jwenn anpil moun ap di n, Good job! Nou ka fè mye! Ale! Bagay sa yo! Nou renmen wè w! Konsa tou n ap jwenn de moun ki pa vle wè sa ke n ap fè a. Nou pap jwenn tout moun ankouraje nou nan sa ke n ap fè a. Se sa k fè, mwen di nou odepa, fòk nou gen pasyon pou sa ke nou pral fè a. Si ke nou pa pasyone. Pa pa menm eseye al ouvri yon kont pou nou poste sou li paske nou pap rete vre. Donk fòk nou kapab gen pasyon an pou nou kapab genyen stabilite a an retou. Pa ezite gade lòt videyo moun fè deja, pa ezite li tou, sa pral depan de ki tip videyo ke nou pral fè. Si ke nou pral fè video pa egzanp motivasyon menm jan avèm nan bay konsèy, donk pa ezite li, pa ezite gade video moun ki fè motivasyon yo tou, lè sa nap kapab gen plis ide pou nou kapab fè pwòp video pa nou ok. Donk si nou pral fè dans, pa ezite fè repetisyon nou avan ke nou danse. Si nou pral fè manje sou chanèl nou, asire n ke nou byen fè prepare tout afè nou yo, lave tout afè nou, fè tout bagay nou clean, paske lè nou pral sou entènèt lan, atann nou si nou fè yon bagay ki pa bon ke nou ka jwenn moun ki lapide nou. E lè nou fè yon bagay sou entènèt lan ki pa bon, konnen ke lap rete la, li pap efase, e moun entènèt yo, yo pa konn bliye fasil, ok? Donk asire nou ke sa nap fè a li bon. Si nou wè fè bagay evanjelik, pa eseye melanje evanjelik, lemond, etc. Bagay sa yo. Fè, kenbe yon sèl liy. Konsa moun yo ap konnen ke ou fè tèl bagay sou chèn ou an. Lè sa, w ap gen orijinalite pa w. E pa bliye tou, swa nan blòk nòt telefòn nou oubyen pou nou gen yon ti kaye kote ke n ap note ide videyo ki pase nan tèt nou. Menm si n pa fè yo toutswit, Men nou gen dwa wè yon bagay sou entènèt la, nou di ok, n ap fè tèl videyo. Epi nou ale, nou pran telefòn nou, nou mete l nan blòk nòt nou. Epi oubyen nou ekri l nan kaye nou. Konsa n ap toujou gen ide de videyo pou nou fè. Donk rezo sosyo se yon bèl bagay li ye. Se yon bèl bagay li ye lè w ap gade evolisyon ou, nan ki kote w soti, nan ki etap ou franchi. Etou lè w gen yon kantite de moun ki ap lè w gen kantite de moun ki vin ap swiv ou, wap resevwa yon seri de bèl ti kòmantè, menm si gen de moun tou ki ap lapide w. Mwen menm, m pa, m pa ka plenyen ke mwen jwenn moun lapide m vrèman. M poko jwenn sa. Gen moun ki fè vye kòmantè, men kòmsi m pa vrèman jwenn kòmantè ki, ki pou ta afekte m tèlman. M just, m pa mind de sa, paske mwen konnen. Avan ke mwen te vini, ke tap gen kòmantè negatif, tap gen kòmantè pozitif, donk mwen fokis sou sa ke mwen ap fè a de preferans, pou mwen kapab pote bon bagay pou abone mwen yo. Mwen pap pale anpil nan videyo a guys, donk si ke nou ta vle m fè lòt videyo sou sa yo toujou nou kapab di mwen. Kite yo nan kòmantè a epi mwen menm map fèl. Si nou gen nenpòt kesyon pa rapò ak rezo sosyo nou kapab poze m e ke mwen ma reponn. Si n gen lòt kesyon tou map la toujou pou mwen reponn nou. Pa bliye mwen gen yon mwen gen yon ribrik sou chèn mwen an ki rele vos histoires kote ke map fè videyo avèk istwa nou epi map pataje l pou abone mwen yo kapab ban nou konsèy e ke mwen menm tou map ban nou konsèy.